te atenn kansè. Tout tès te revele ke li te genyen Stage Three Breast Cancer e nou pat gen lòt opsyon ke swiv doktè yo. M te abandone travay mwen pou m te kapab pran swen li. Apre li fin fè operasyon an Septanb, doktè li te di l fòk li fè kimoterapi. Finalman nou te aksepte pou kimoterapi a. E doktè a te di madanm mwen tout bagay prale byen pou ou. Premye kimoterapi madanm mwen pran. Nan lòt semèn kote ke al tcheke nivo san li, non sèlman san madanm mwen te desann nan yon kondisyon deplorab, Men sa k te pi mal la, vant madanm mwen te vin pi gwo pase yon fi ki te ansent senk a si mwa. Otomatikman doktè a te wè li, li te di jèn madanm kondisyon lan grav e gen posibilite pou li vini pi grav e ou ka menm rive pèdi lavi w. Papa madanm mwen te depasaj kote ke l te vin wè nou. Nan dimanch l ale legliz Pandan li legliz la, lè legliz la fini, li wè pastè a ki t ap preche a t ap bwè pwodui sa ki rele Imo Him. Ebyen li te mande pastè a ki sa pwodui sa fè. Pastè a di l konsa ke 3 mwa de sela, Li te malad, li te ale nan emèjènsi. Kidne l te fè l, pwostat li te gen pwoblèm, tansyon li, sik li, kolestewòl li, etsetera, e doktè li te ba l òdè pou l ale nan dayalisis. Dayalisis la se lè ke moun nan kidne li pa fonksyone ankò. Ebyen gen yon nès nan legliz li a ki te gentan konn pwodui a, li di pastè, èske se posib pou m pataje pwodui sa avèk ou? Li te pran pwodui a. E li te pran 6 pa jou. Apre 5 semèn, lè l al wè doktè, pa gen dayalisis ankò, pa gen pwoblèm pwostat ankò, tout bagay li ap fonksyone a san pou san. E menm pastè sa li menm, li te konn al wè doktè yon fwa pa mwa pase li te gwo anpil, kondisyon l pa t bon. E jounen jodi a, li al nan doktè yon fwa pa ane jis pou yo gade kòman l ap fonksyone. Ebyen nou pa t retade sou sa, Otomatikman, nou te kontakte pastè a le pli vit posib. Misye vini lakay mwen la akonpanye de 2 nès. Madanm mwen te nan sis medikaman, kote ke li te kokobe, li pa t kapab mache, se mwen menm ki pou t ap fè tout bagay pou li. Madanm mwen di, Cheri, mwen konnen w renmen m. Ilèvre ke medikaman yo, asirans nou kouvri yo. Men cheri nan pran chans nan. Menm lè pwodwi a ta vann mil dola, cheri achte l pou mwen. M di cheri tout sa w vle, mwen vle l paske mwen vle w viv, mwen vle timoun yo grandi avèk manman avèk papa. Bon, m achte pwodwi a. Menm jou swa sa ki te dezyèm dimanch mwa de novanm 2016, madanm mwen te kòmanse konsome Imohim lan. Jounen jodi a nou lan desanm 2017, Madanm mwen ke doktè te di t kapab mouri jodi a lap viv li pa gen kansè Bondye gen men li nan pwodwi sa paske doktè yo pat wè espwa a men Bondye di lavi kontinye pran pwodwi sa o serye li pa yon pwodwi ke se lè w malad pou w pran l son pwodwi ki natirèl Tout sa ki konpoze pwodwi a yo natirèl se flè ke Bondye li menm li kreye dan la nati. Ou menm ki pa ta renmen gen kansè, tansyon, kolestewòl, pwoblèm kidne, pwoblèm fwa, etc mwen envitew a konsome pwodwi sa. An nou pa gadel pou kont nou An nou patajel le pli vit ke posib pou nou sove maksimòm moun ke posib. Paske daprè sa etid yo revele chak 19 segond gen yon moun ki al nan doktè ki gen kansè. Egal gen yon average 3 pèsòn pa minit. Pa eseye al download pwodwi a sou Google pou n al nan Amazon oubyen nan Ebay genyen moun ki ap fè fo pwodwi a ki ap fè li sikile. Li ta bon pou kontakte yon moun ki asosye avèk konpayi an e lè sa w ap jwenn pwodwi a nan rasin kote ke l soti a ki se South Korea. Wi lòt moun yo mete South Korea paske se kopye y ap kopye men Pa nou an li menm, li rekwayè pou moun nan genyen li, fòk moun nan yon manb nan konpayi an. E pou manb nan konpayi an, ou ka kontakte nenpòt nan nou, wè nimewo nou sou videyo sa, e n ap fè w jwenn pwodui a e tout mwayen ke ou kapab twouve li. Nou gen pat dantifris sa ki fè de mirak kote ke gen moun ki te genyen pou yal fè operasyon nan gonm yo, nan mwens ke 24 è de tan gonm yo fikse, yo pa gen pwoblèm gonm ankò.